Mesye rete m rete, yon jou m al travay, pandan m al travay, yo te gentan bay yon avi de rechèch ki se dèyè manadjè biwo a, men mwen menm piske m ap travay nan enstitisyon, m toujou al travay chak jou. Epi se pandan m al travay yon jedi ki 9, rete m rete m wè, m te gentan nan lari, m t al regle yon bagay epi. Dcpj biwo a rele m, yo di m, Laurent, kote w ye? M di, A, m nan lari m ap regle yon bagay. Kounye a li di konsa, A, fò w ta antre, mesye Bottou bezwen w. M di konsa, Se yon bagay m ap regle pou biwo a. Kounye a yo di m konsa, Ebyen, fòk ou, fòk ou ta vini paske e dcpj ki la. M di, An, si e dcpj ki la, ban m vini. Men, piske mwen menm m konnen m pa nan anyen, bagay sa k pase a jiskaprezan m pa konnen l. M pa konn anyen. Minòt nan menm la mpa konn pouki rezon mpa fè anyen anyen anyen anyen Bondye tandem m jure devan Bondye mwen la mpa konn poukisa mla se gade m gade mesye yo mete minòt nan menm epi yo dim mwen pral avè yo pou mal reponn kèlke kesyon kounya mwen di se konsènan yo dim wi le jou m kwè kòman Babas avèk Sisi te mouri yo fèm konnen. M te kondwi machin ki te transpòte yo. Podyab mwen menm! M ap travay de uitè a katrè. A katrè mwen rive lakay mwen. Mesye Gauthier rele m, li di m konsa, èske m ka vin pran yon bagay pou li? M di wi, san pwoblèm. Lè m moute lakay, m pran moto. Moto a mande m 200 goud pou l mete m Montay Nwa. Mwen rive Montay Nwa. Epi, m te gen 100 goud sèlman nan pòch mwen. Kòm mesye a konnen m se bò lakay mwen, m di lè m desann, m a ba w lòt 100 goud la. Kounya te gen yon pakèt bagay mesye a gen ki te soti m pa konn kote yo te soti se te dyak idwolik se te ponp car wash yo m kwè ki te 2 epi se te plizyè batri machin okontrè li te kòmanse chaje machin nan avèk jeran lakay li se mwen menm ki ede l fin chaje machin nan li di m w ap bay te gen manje ladan yo tou wi li di w ap bay sa yo pou mwen nan otèl laklèsin ki se dèyè dobim klèsin 24 ri darius Epi wap bay manje sa pou mwen taba nan antre kemael hotel pa yon zanmi l ki pa isi vreman vre a 4 heure an di anviron de 4 heure epi mwen al pote bay yo klèsin m te jwenn yon ti blokis nou konnen kafou klèsin toujou gen blokis m te jwenn yon ti blokis la sèlman anviron 5 heure mwen rive klèsin mwen depoze bay yo apre sa manje a menm kal bay li espas 7 heure kelke minit m gentan depoze machin nan sen e sof. Se rete m rete yo di m te kondwi machin nan jou sa. Men sèlman m konnen Bondye tande m, Bondye konn tout bagay, m pa janm konn pou ki rezon mwen la a. Ak kilè w te pase pran Babas? M pa t al, m pa konn moun yo rele Babas e m pa t al pran l. Kikan w te kwaze avèk Babas ak Sisi? M pa konn Babas, m pa rekonèt li. M pa t menm rekonèt relasyon Babas avèk mesye a. Si se pa ou ki te kondwi machin nan, kiyès ki gen aksè a machin nan ankò? Machin nan se machin pèsonèl, machin prive mesye a. Te gwo bretous.
Men bretous li te yon moun. Poukisa ou tire baba sila ak piman? Pou ki rezon?
Bon, kòm bretous poko vle reponn. Demwazèl, kòman ou fè gen minòt nan men ou? Bon, nòmalman m se patenè entim li e ke li te di ke l te avè m nan jou a men presizeman nou pa gen kòmsi jou planifye ki jou nou ka wè. Donk, yo t al lakay mwen. M pa t lakay mwen, epi yo rele m mete m okouran ke dcpj te vini avèk kontenè mwen lakay mwen, edonk m pran moto m vin la. Epi yo poze m kesyon, poze m kesyon, epi yo kenbe m san m pa konn anyen mwen menm. Men èske w te vini la volontèman? Wi, m vini pou m konnen si se kesyon y ap poze m, paske. Men yo di gen yon machin ou te sere, poukisa w te sere l? Pou chanje nimewo telefòn ou? Machin m te sere? Wi, se sa.
Jamè, machin m se mwen. Mwen menm m gen m gen biznis. M gen biznis donk gen moun k ap rele m, m se yon moun koni sou Instagram, gen moun k ap rele m, m gen siksè. Mwen menm, m gen relasyon avèk moun nan. Donk, ou pa ka di m konsa ke ou tande yon bagay konsa pou sa pa afekte w. Men ou te konnen ti Sisi a Vavax? Jamè de la vi.
M pa janm rankontre moun sa yo. Yo pa t egziste? M pa t konnen. M pa konn moun sa yo. Mwen menm m nan ti koko moun nan, nan ti koko pa l.

Pablo wap ka prezidan ankò non Philippe. Ou wè yon ti kras stipefye ou tankou yon nèg k ap kriye. Èske w santi w viktim de yon bagay kèlkonk? Ou mèt pale avè m. Sa k pase? Sa w genyen? Poukisa w konsa? Ou se yon viktim? Daprè ou? Bon, se pou sa m poze w kesyon an. Byensi.
Ou santi w viktim de yon konplo kèlkonk? Ou pa responsab anyen nan sa yo di yo?

Mesye rete m rete, on jou m al travay, pandan m al travay, yo te gentan bay on avi de rechèch ki se dèyè manadjè biwo a, men mwen menm piske m ap travay nan enstitisyon, m toujou al travay chak jou. Epi se pandan m al travay on jedi ki 9, rete m rete m wè, m te gentan nan lari, m t al regle on bagay epi biwo a rele m, yo di m Laurent, kote w ye? M di a, m nan lari m ap regle yon bagay. Kounye a li di konsa a, fò w ta antre, mesye Botry bezwen w. M di konsa a, se yon bagay m ap regle pou biwo a, kounye a yo di m konsa a, ebyen, fòk ou, fòk ou ta vini paske edcpj ki la. M di an, si edcpj ki la, ban m vini. Men, piske mwen menm konnen m pa nan anyen, bagay sa k pase a jiskaprezan m pa konnen l, m pa konn anyen. Minòt lan menm la m pa konn pou ki rezon, m pa fè anyen. Anyen, anyen, anyen. Bondye tande m. M jire devan Bondye. Mwen la m pa konn poukisa m la. Se gade m gade, mesye yo mete minòt nan men m, epi yo di m mwen pral avè yo pou m al reponn kèlke kesyon. Kounye a mwen di se konsènan, yo di m wi, lejou m kwè kòman? Babas avèk Sisi te mouri, yo fè m konnen m te kondui machin ki te transpòte yo. Podyab mwen menm, m ap travay de uitè a katrè. A katrè mwen rive lakay mwen. Mesye Gauthier rele m, li di m konsa, èske m ka vin pran yon bagay pou li? M di wi, san pwoblèm. Lè m moute lakay, m pran yon moto. Moto a mande m 200 goud pou l mete m Montay Nwa. Mwen rive Montay Nwa. Epi, m te gen 100 goud sèlman nan pòch mwen. Kòm mesye a konnen m se bò lakay mwen, m di lè m desann, m a ba w lòt 100 goud la. Kounye a, te gen yon pakèt bagay mesye a gen ki te soti, m pa konn kote yo te soti, se te. Dyak idwolik, se te ponp kawash yo, m kwè ki te de, epi se te plizyè batri machin. Okontrè, li te kòmanse chaje machin nan avèk jeran lakay li. Se mwen menm ki ede l fin chaje machin nan. Li di m, w ap bay, te gen manje ladan yo tou wi, li di, w ap bay sa yo pou mwen nan otèl la Klèsin, ki se dèyè Dobim, Klèsin 24, ri Dariis, epi w ap bay manje sa a pou mwen Tabar, nan antre Kemayèl otèl. ka yon zanmi l ki pa isi vrèman vre a 4 è, an di anviwon de 4 è, epi mwen al pote ba yo klèsin, m te jwenn yon ti blokis, nou konnen kafou klèsin toujou gen blokis, m te jwenn yon ti blokis la sèlman, anviwon 5 è mwen rive klèsin, mwen depoze ba yo, apre sa manje a menm kal bay li, espas 7 è kèlke minit m gentan depoze machin nan sen e sof, se rete m rete yo di m te kondwi machin nan jou sa, men sèlman m konnen Bondye tande m, Bondye konn tout bagay.

Bon kòm mwen tou poko vle reponn. Demwazèl kòman ou fè gen linèt nan machin sa a? Bon nòmalman m se kontenè entim li e ke li te di ke l te avè m nan jou a men presizeman nou pa gen kòmsi jou planifye ki jou nou ka wè. Donk yo t al lakay mwen, m pa t lakay mwen epi yo rele m mete m okouran ke dcpj te vini avèk kontenè mwen lakay mwen e donk m pran moto m vin la. Epi yo poze m kesyon, poze m kesyon. Epi yo kenbe m san m pa konn anyen mwen menm. E ou vini la volontèman? Wi, m vini pou m konnen si se kesyon y ap poze m. Men yo di gen yon machin ou te sere. Poukisa ou te sere l? Pou chanje nimewo telefòn ou? Machin m te sere?
Wi, se sa yo te bezwen yo di. Jamè.
Poukisa ou te chanje nimewo telefòn ou? Mwen menm m gen biznis. M gen biznis donk gen moun k ap rele m. M se yon moun koni sou Instagram. Gen moun k ap rele m. Ki biznis ou gen? E poukisa ou te kite l? Mwen menm, m gen relasyon avèk moun nan. Donk, ou pa ka di m konsa ke ou tande yon bagay konsa pou sa pa afekte w. Men ou te rekonèt atis isi a Bravas? Jamè de la vi.
M pa janm rankontre moun sa yo.
M pa t konnen, m pa konn moun sa yo. Mwen menm nan ti koko moun nan, nan ti koko pa l. M pa, m pa yon moun ki plen zanmi, donk, m pa t konn moun yo. M pa t konnen yo. Ki biznis ou gen sou Instagram la? M gen biznis studio avèk akseswa m vann online.

Ou son viktim? Ki son viktim yo di? Dapre ou? Bon se pou sa m poze w kesyon an. Byen si.
Ou santi w viktim?
Don konplo kèlkonk? Ou pa responsab anyen nan sa ou di yo? Ki konplo? Son konplo.
Ou pat konn Babas avèk Sisi?
Ou konn nan zanmi yo? Ok mesye. Fèmen kamera yo. Fèmen kamera.